Bondye konn bay viktwa, Bondye kapab bay viktwa avèk pitit li, pitit gason l yo, pitit fi l yo. Li kapab chwazi bay viktwa e l kapab bay viktwa a chak fwa ke nou an detrès. Se le ka de David dan 1 Kwonik chapitre 14. Nou konstate ke David li te nan yon sitiyasyon difisil, e Bondye te bay David viktwa devan Filisten yo. E David, lòske li te konsilte Bondye, li te anfèt asire l ke se te Bondye, Bondye te ba l oke anvan menm li te pran desizyon swa pou l te anfèt pase alaksyon. E mwen menm avèk ou li toujou enpòtan nan tou sa ke nou ap fè pou nou toujou mete Bondye devan, kite Bondye ban nou direktiv pou ke nou pa fè fos wout. Lòske Bondye te pèmète David li te ranpòte viktwa, Bondye te ba li oke, Bondye te anfen te ba li fèy de wout li, Pou l te kapab anfèt e pou l te kapab e sòti kontre Filisten yo. E lòske David fin ranpòte viktwa, David, li pa t di, Wi, mwen chase Filisten yo. Men lè nou li nan 1 Kwonik 14, vèsè 11. David, li fè konnen ke Dye a dispèse mes ennemis par ma main. Wi, sa a se te pawòl David. Dye a dispèse mes ennemis par ma main. Bondye te itilize men David pou ke li te dispèse. Enmi an. Enmi yo. Men David li menm, li pa t di konsa ke, Wi, se mwen menm ki chase enmi yo. Sa a sete anfète e yon siy de imilite. David te vle bay glwa yo avèk Bondye. Paske gen kèk fwa nou nan sitiyasyon difisil, gen de bagay ki kanpe devan nou, enmi a atake nou. Lòske Bondye li anfète pèmèt ke nou ranpòte viktwa, men nou toujou kenbe glwa yo pou nou. Nou toujou an fèt ap fè elòj pou tèt nou, nou te ranpòte viktwa nan tèl sikonstans e nan tèl sitiyasyon nou te ye, swa nou te malad, oubyen pitit nou, fanmi nou, oubyen nou t ap travèse pwoblèm ki te difisil, lè nou pa t ka jwenn travay, oubyen nou te genyen dè pwoblèm. o nivo de imigrasyon, lòske Bondye li menm, li anfèt te itilize fòs li, men pwisant li, pou l mete nou deyò. Men, nou pa bay glwa sa yo a Bondye souvan. Nou toujou fè konnen ke se kontak ke nou te genyen, nou entèlijan, depi lekòl, depi piti, oubyen, dèfwa nou menm egzajere, se depi nan vant nou entèlijan. Se tout fanmi an ki konsa. Non, lè w pale konsa, se ògèy li ye. Nou toujou dwe bay Bondye glwa yo. Si Bondye itilize men nou pou li pèmèt ke nou gen yon viktwa, toujou bay Bondye glwa avan pou nou di ke se la men de letènèl ki mave dirije. Pa toujou mete nan tèt nou se nou menm, se entèlijans nou, se konpetans nou, se etid ke nou te fè. Non, se gras Bondye. Nan tout sa ke nou ka reyalize nan lavi nou, toujou mete Bondye devan. Dye pourra itilize nou men pou ou chase lè ennemi. De la menm manyè, il è posibl ke lennemi retourn e miltipli dan nou vil, dan nou zòn, dan nou peyi, etc. Lòske bagay sa yo rive, Bondye kapab fè sa, li kapab itilize men nou, pou l kapab chase, anfète, enmi yo, konsa tou li posib tou, enmi yo kapab retounen, e enmi yo kapab vin pi plis ke jan ke yo te ye. Men, David, sa David li te fè, li pa t anfèt retounen avèk pwòp fòs pa li oubyen san konsilte Bondye, li te rekonsilte Bondye ankò, e mesaj ke Bondye te bay avèk David, li te di David, Tann mwen. Tann mwen. Ok, nou li ankò nan anfète vèsè 14 lan nan 1 Kwonik 14, E David, li te ankò konsilte Bondye, epi Bondye te di David, Ou p ap monte apre yo, pa ale apre yo, pase nan yon lòt chemen. epi w ap wè, w ap wè yo nan yon lòt direksyon, w ap wè yo nan yon lòt kote. Lòske ou tande bri, oke, lè sa a ou kapab soti, lè sa a se mwen menm k ap devan, se mwen menm k ap devan, m ap mache devan, m ap kontinye konbat avèk lame mwen. M ap konbat, m ap konbat lame Filisten an. David li te si, epi li te anfète, Tande lòd Bondye. Lè n ap travèse moman ki difisil, pa kouri pran devan. Bondye ka ba ou yon premye viktwa. Wi, Li posib ke Bondye ban nou yon premyè viktwa, men enmi an ka toujou retounen. Lòske enmi an retounen, pa apiye nou sou premyè viktwa ke nou te genyen an non, men toujou rekonsilte Bondye fwa sa a. Se sa k fè, yon batay kapab genyen plizyè konba ladan l. Ou kapab jis ganye yon konba, men sa pa vle di ke ou ganye tout batay la nèt. Gen de batay, chak batay yo. Toujou genyen diferan tip de strateji, diferan tip de konba. Se sa k fè nou wè sòlda yo, lòske yo pati nan lagè, yo gen tout kalite zam. Oke, gen tout kalite zam. Mwen pa anfè te ekspè pou mwen ta site tout kalite zam ki genyen yo, men, yon lame gen tout kalite zam ki posib, yon lame pwofesyonèl genyen. tout kalite zam, de gwo misil, men konsa tou gen de fwa tou se an fèt de zam ou kapab itilize kòm strateji, gen kache, gen kouche, gen woule, gen an fèt mache, se pa tout fwa ou wè sòlda yo, yo ap kanpe pou yo batay, gen de fwa se sou vant yo ye, gen de fwa se kouche yo kouche, gen de fwa se maske yo maske, gen de fwa se kache yo kache, tout sa yo se de strateji yo ye. Frè m avèk sè m, m ap di yo ke mwen m avè w nou pa konnen tout estrateji yo. Se Bondye ki konnen tout estrateji yo. An nou toujou mete Bondye devan. An n mete Bondye devan nan batay nou yo, paske se sèlman Bondye ki kapab ban nou viktwa nan tout batay, nan tout konba ke n ap mennen sou tè sa a. An n kontinye mete Bondye devan. Kite Bondye mache devan. epi nou menm an nou rete dèyè. Si David li te rive vin genyen renome sou tout peyi nan tout peyi daprè 1 Kwonik 14 vèsè 17 se te gras avèk laprezans de Dye.